Chwazi fè fanmi m vin pran m Men m ba l love lan Kote tout fanmi m chita ap tann mwen nan otèl Epi li menm li deplase li vin pran m So m vrèman apresye sa M pa menm jwenn mo pou m di l Paske l fè m kontan Li pran swen m depi èpòt lan rive jiska kounya E m ap fè tout moun konnen ke Tracy Magicals la a Nou nan beton an la a Nou nan beton an Pwogram sou pwogram Nou la a Map di tout fanatik, tout moun ki renmen Tracy Magic Girls M pa jwenn mo paske m kontan M wè Fednaelle m kontan M wè peyi m M fon bon ti tan m kite peyi an Menm lè moun yo ap pede di konsa ke Ayiti pa bon Men m riske M vin ba nou love la se paske m renmen nou. M di Fednaelle mèsi tou pou tout sa pou jan li akeyi m nan peyi an. Tracy Tracy ap volo la. Mèsi Riri. So guys m vrèman kontan wè Fednaelle. M kontan wè peyi an. M kontan wè tout moun. Ou pral wè peyi an kounya ou se fòw mache. Fòl mache. Fò nou bal love la timoun. Fednaelle pa pè anyen non li menm. Nan, Fednaelle, m kanpe de, m kanpe map gade w pa, pa, pa fè sa. Ya, yes, li pè, bon mwen m di l non pa pè paske m gentan konnen ke gras, gras a Dye nap rive an byen, E nap tounen an byen gras a Dye. Nan lap retounen lakay li an byen, fòk kòmsi mwen te di aske se mwen menm ki pral paske li te tèlman pè e m se youn nan moun ki tèlman ba l kouraj pou l rantre pou m di l Feyala, gran enfò vini. Ok fok mwen di fok mwen. Si e pat fednaelle m patap vini. M patap vini.
M te gentan chwazi pou m pa vini anko fednaelle di m konsa non Tracy fo vini peyi a pa gen anyen fo vini e li m vini li pran m li akeyi m byen so guys mèsi map di fednaelle mèsi anpil e pa selman fednaelle non mwen respekte moun ki respekte moun mwen respekte Moun ki bay moun valè. Fednaelle son moun ki banm anpil valè, li banm li respektem anpil, son atis yon aktris kem apresye, m renmen travay li, li kourajez, li vrèman m renmen moun Fednaelle ye an so m pa menm jwenn anyen poum dil ankò m konn ki kote rès tout rès pawòl yo nan kèm. Tout rès pawòl yo nan kèl. Ou bliye di nou Shama.
Map di chama mèsi tou. Paske se tout team fednaelle la ki te vin chèchem ok fednaelle pa yon jwèt so li dim Tracy pa okipe w map vin chache w wap ok e li fèm ok vre. Yes Mwen te di aske li an sekirite poul rantre poul wè ke peyi an pa gen anyen e mwen vin chèche l menm si bon menm tou m ka di m pè un peu men gras a Dye m konnen lap rive an byen e lap retounen lakay li an byen lap fè Tout jou lap fè ayiti yo lap fèl byen but mwen di ke non fòk mwen vin chèchel ya li di si ke mwen te mwen vlel vini but non non non m pap kondwi ok ou ka wè nou chita dèyè nou pap kondwi
dakò nou pap kondwi nou chita dèyè nou chita dèyè nou pap kondwi nou gen chama ki devan avè nou mwen gen kouzenm ki la e nou gen lòt Nou gen lòt machin toujou avè nou. Nou pa pou kont nou menm. M te chans ke bebe m nan an sekirite.
Mèsi guys, mèsi, mèsi anpil. Mèsi a tout moun ki renmen Tracy Magic Girls. Mèsi a tout moun ki renmen Fednaelle. So Fednaelle vin chache m an gwo ponyèt kòm yon fanm. Epi l mete Fednaelle sou. Son on moun ki rèd wi li pa pè anyen non Fednaelle nap gade sou entènèt la Fednaelle gen bwa dèyè bannann li so li pa pè mwen menm tankou on gwo egare m pa nouvo nan peyi a tankou se pa se pa kòmsi m pa sonje anyen non men se vayb la jan Fednaelle fèm santi Sim oh my god I'm so happy guys. Yeah but fò rele manmi pou l fè l konnen ke li vanyan. So m pral rele manman m gen sè m sou ling nan la a kap mande m si m ok so fanmi an ap mande m si m ok guys mèsi anpil mèsi pou lanmou nou mèsi pou love nou mèsi pou atansyon nou ban mwen mèsi pou respè mèsi pou tout bagay Fedaelle thank you so much mwah.
Jan nou wè la se konsa timoun lè w ap resevwa yon queen yon atis ou oblije fè l byen. Mwen te di aske bebe an vini an byen, an tout sekirite, bon, si sa a, m fè sa m kapab pou li, malgre nou konnen e maten an m rantre, maten an m rantre lakay mwen. Wi, m konnen fèt li sa yè. M byen non, m te nan pwogram blodi an tou. Ou te kraze blodi an. Ya, m te kraze blodi an yèswa. O! Ya!

Wap bezwen enkyete w, nou jere sa. Ok, ok, ok.
E gre timoun nou ye. Nou jere sa. E bit mesi di m konsa l baka tann pou m vini. A timoun yo. Wou, mesi pou swa a wi cheri. Li banm swa, menm kote m rive al banm swa. Premye fwa Fedna el ap Nouyok ak. Tout lè 2 timoun yo e mwen kap vin chèche lè pap ok Lè fednaelle ap monte nouyòk se mwen k pou vin pranl nouyòk ok. Li banm sè a nan an li an li k desann li an li k jwenn mwen premye sal dim se sè a l fèm but mwen mwen mwen mwen mwen ta renmen pou bondye fè l reyalize trè byento paske ou konn bondye granmoun li fè sa. Sal vle Bon pou Bondye fèl reyalize paske Depi wè l dil se ke li santi sa Non m son moun depi m di yon bagay fòk li akonpli Paske m son moun ki trè pozitif epi m son moun tou ki kwè nan tout sa ki bon Epi menm nan paran nou toujou aprann nou sa Pwononse de choz ekstwòdinè sou lavi w Epi kouran ap vin jwenn ou ok Tout sa ou wè ki pou fèt nan lavi w se

vin la fok li enjoy bal yon ti tan mezanmi bal ti tan pal la poul enjoy peyi l avan l ale fok li enjoy peyi l avan l ale ok mwen prale mwen prale paske Fòm al bay Queen nan love lan Nou konnen m pap ka rete paske m pral soti ankò Fòm al bal love lan Ok M ale mes amour Bye bye